Fouyapòt fouyapòt. Monchè men sa w konprann de bagay mwen di a menm? Ay bòy gen anpil nèg k ap pale, k ap di e misye trouble boy, gen k ap di menn se Baky k ap manje misye menn. Daprè ou sa w panse menn? Yo, gen moun ki di se trouble boy, bon lòt jou m ap gade menn sou nèt lan menn m t ap li m t ap li tweet kote yon fanatik ap ekri ki ekri Carel bagay sa yo but ki vle fè konprann ke se Carel kap ki nan mga misye tout sa men bon son bagay but gen sak di se antouraj misye tou ou konprann sam di la m panse antouraj misye se TMG bagay sa yo aprè sa misye te vin avèk Magic Touch bagay sa yo l te vin nan kolòn avèk Baky Trouble Boy tout sa men epi nou Trouble Boy ap site trè fò men ke li t nan mga misye tou ou konprann sam di la Baky tou ou konprann sam di la but. Bayou ba bayou. Men, men, men, men gon bagay. E, eske, anfèt, jan li difisil pou atis yo pran pye ann Ayiti, jan Wendy te parèt la, eske sa pa t e soulve atansyon ou menm tank antanke moun, anfèt, nou p ap site non w, men ou menm tou ki ap degaje w la, ki an background, ki nan atis ki an background yo menm? Paske lè w gade nèg la fon sèl monte, gen moun ki pale de pwen ke misye te pran, donk kounye a pwen an fini e se tankou dyab la ta dispoze manje misye menn. Bon! Ou byen pou ta fini avèk li, donk li ba l yon maladi ki pou, kòm ta di sa, e imilye l piske l te fin monte l. Donk li pral rive sou dizan it, donk li desann li avèk yon vye maladi menn. Sa w panse de bagay sa yo menm? Monchè,
Bon, m kapab di men, bon m te panse avèk bagay pwen an tou wi pandan wap pale ak pwen an la men. Paske pou jan misye te parèt lan. Ou konprann sa m di w la pou jan misye te parèt lan. Ou konprann sa m di w la. Paske misye se premye atis men ke se entènèt men ki bay misye tout vizibilite ke l gen la. Ki fè misye king rap kreyòl jounen jodi a ki fè tout moun Sa yo ka de MC jwenn jodi a menm. Ou konprann sa m di w la? Bon, m depanse avèk bagay, bon, avèk bagay pwen bon. Sa son ide negatif ke l te ye. Ou konprann sa m di w la? Sa son ide negatif ke l te ye menm. Paske m t ap gad yon ti bout videyo kote kouzen misye a t ap pale bagay sa yo. L ap di, mwen pa konn okenn atis wè k ap. fè it nan moman la ki senp paske mizik pa senp sa son gwo reyalite li ou konprann sa m di w lan kote misye di ou gen dwa nan mond evanjelik la wap chante pou Bondye depi yon bagay rive w ou gen dwa konnen avèk lafwa w bagay sa wap priye Bondye kap geri w men depi se nan mond lan wap chante bagay sa ou sipoze met granmoun sou ou gen de ekstansyon kòmanse ap pran ou sipoze met granmoun sou ou alò m vin met nan may mwen ke but genlè avèk Wendy misye tap dyaloge Tout pawòl sa yo, but, bon, bon, m ka pa di menm. Ok, èske w panse sa kouzen Wendy a di a se yon verite paske m t ap tande tankou gen bagay t ap fè entèvyou ansanm avèk li vrèman sou chèn YouTube li a kote l t ap eksplike bagay sa yo w ap di a gen bagay nou vre respè pou ou epi gen bagay
gen bagay nan kay la ok Men, lòt bagay nou ka poze kesyon sou li, se mizik misye te fè kote l te di, Dyab li ogan mwen yo avè m bay. Men kou èske misye pa genyen sou li vre? Monchè! Paske misye te, misye toujou ap solisite, e anfèt li toujou ap mete dyab li ogan li yo devan, tankou pa egzanp yo avè l, moun pa ka fè l anyen, yo pa ka fè l way. Non, kisa w panse de sa? Èske se Dyab yo, misye pa ta bay manje, donk yo ale kite l. Kèlke pa, si n ap mete l, si n ap mete l nan yon kad mistik, donk èske se pa ta kwe oubyen èske se pa, e, e, an, an, kòman ta di sa, se pa sa l ta dwe bay Dyab yo, li pa ba yo l, Donk yo jerel konsa paske misye toujou di dyab Leyogàn li yo avèl eske pou kounya la nou kapab wè vrèman dyab yo pa avèl nan moman an. Bon kesyon kesyon kesyon ke mwen menm kesyon ke mwen menm map poze tèt mwen eske se pa yon makiyaj Eske se pa yon makiyaj sa te ye? Kòmsi ap di dyab li yo gad mwen yo avèm bagay sa yo sesi sela bagay eske se pat yon makiyaj kote ke m te kapab di menn pou yo pa atake l pou yo pa atake l nan mouvman an paske ap toujou gen sa ou konprann sa m di w la paske gen de nivo ye nan mizik vrèman vre ou sipoze m pap ba w manti depi se pou moun wap chante vre ou sipoze ba yo Bagay yo pa senp. Ou konprann sa m di w nan bagay yo pa senp. Bon, kote misye di, bon, lè misye te malad la, kote misye te mèg anpil, foto l, yo te pibliye kote misye te fè avèk Blezon nan bagay sa yo. M raple m, m t ap gade yon videyo kote misye t ap jwe Leyogan menm. M pa konn si se Leyogan, men m raple m se Leyogan menm. Kote misye di, bon, yo ta renmen, gen moun ki di Wendyy fè kansè, gen moun ki di Wendyy fè sesi sela bagay sa yo, yo ta renmen King nan tonbe tou sa bagay sa yo bon bon e bon map fin baze sou sa tou bagay sa yo bon bon jan misye ye a bon mpa ka di si se manje yap manjel men jan madanm misye pale pa rapò de twit li yo paske se atake se atak mistik menm ki nan mouda misye janl pale ou konprann sam di lan.

ki fè tout trouble sa yo ki vle di yap site non trouble boy, non baky, magic touch bagay sa yo yo di se misye k nan mouda Wendy se nèg sa yo k nan mouda Wendy eske se pa paske eske se pa divizyon an ki koz bagay sa yo ap repete? Wi m panse sa m panse se divizyon an ki koz fanatik yo wè bagay yo konsa se ki pa nòmal tou paske se nan konfli sosyete devlope donk lè ke baky nan bif avèk wendy avèk trouble boy donk m wè ke gen posibilite pou baky pwodwi yon bagay pou lap eseye rantre wendy pou wendy pou anfèt pou wendy pwodwi yon bagay pou lap eseye antre trouble boy sa vle di m panse tankou yon bif konsa mwen menm tankou pa ta ka mennen de fanatik yo a di tout bagay sa yo paske lè nap nan mizik misye yo tankou nap big up san limit ou konprann tankou alèz e nap big up san limit tankou san limit konn di l e lè lap pale de wendy donk Si Wendy gen tout djab Leogane li yo avè l, nou kab konprann kiyès ki Leogane nan, kisa k Leogane nan annefè anndan kilti nou an. Ok, Leogane gen gwo lakou ladan l. Donk, lè ke l di li gen li djab Leogane li yo avè l, ra, se kòmsi rara, chanpwèl yo, bzobop yo, bizango yo ansanm avèk li. Epi kounye a la, jodi a la, m pa kwè e tankou Tchòwòl Bwè Yapanè k pase konsa pou l al manje misye. Ok, donk, èske, paske e e moun kap pale kap di se pwen yo donk m paka di yo manti tou m paka di yo manti konsa tou lòt moun kap di se dyab li ogan li yo l te di k avèl yo se yo li pa bay redevans li ta dwe ba yo a li pa ba yo manje l pa venere yo donk yo kite l tonbe oubyen yo Pase nan papye. Donk, se yon ekip kesyon n ka toujou poze, ke n pa ko ap jwenn repons yo, men sèl sa n ta swete jwenn, piske misye kounye a la fòk nou di fanatik yo tou ke misye pa isit, misye Sendomeng. Ok, misye Sendomeng, misye pa Ayiti, misye Sendomeng. Donk, m panse, kisa doktè di ta enpòtan tou pou nou ta konnen. Paske m panse gen yon seri de tès yo ka pase misye, syantifikman palan pou yo konnen Poukisa misye tap delire kitel psikoz ou konprann ki pwoblèm li genyen vwala koz yo tou sa li ap fè anamnèz maladi a donk jiskaske nèg la te manke tiye tèt li tou sa ok e daprè sa e pwòch li fè konnen tou menm look li chanje a se pa de bon gre paske Wendy Pa look sa. Pa look sa li menm. Wendy gen look pal. Wap wè nan fèl janou an tou wap wè cheve misye joni tout sa. Sa pa look pal. Donk kelke pa se pa Wendy. Se pa Wendy sa. Ou konprann?
Eske Wendy posede? Tout sa yo se kesyon nou ka poze e nou ka poze. Ok bon. E se te yon plezi pou nou te ansanm avèk ou la. E bèt li wi. Free Apot, Free Apot. Ou konprann? E byen ok. Big respect Free Apot. E pi gade, si w potko abone pase anba paj la. Run abone epi ti klòch ou wè k monte a klike sou li paske wap jwenn nouvèl peyi a wap jwenn nouvèl aletranje wap jwenn nouvèl sou atis yo branche branche branche epi pa bliye priye pou atis la paske atis sa konn bann bon bagay nou paka pèdi atis la. Map di tout fanatik kap tout yo eseye eseye Eseye pale sa ki pozitif de atis lan pito. Ede lòt atis yo tou, pa sispann krimine lòt atis yo, ou konprann sa m di nan, paske eseye pale avèk prèv, pa just tweet pou n voye moute, e sa m t ap di nou. Ebyen ok.
Epi n espere tou Bèt Lebèe, lòt sèn nan la pral gen bagay ki pral tonbe nan kay la. Pral gen bagay nan kay la. Bout lirik, bout mizik, bagay. Ebyen ok.